Rony. Mwen pat vle pale avè w, mwen pat vle reponn ou ankò. E wè ou voye voice ban mwen, mwen pa li yo. Men mwen sot ap swiv Theriel nan emisyon an. Mon cher, mwen oblije reponn ou. E mwen oblije di la sosyete sa bagay la ye. Tande mezanmi. Mwen pa yon nèg ki mechan mwen menm. Mwen pa renmen detwi jenn gason. M pa renmen detwi moun mwen konnen. M pa renmen detwi etranje. M pa renmen fè sa ditou. Mwen menm Willow, e mayisad mwen fèt. Manman m se machann vyann. Papa m se kiltivatè. Pa gon moun mayisad ki ka oze di fanmiy sa a yo janm tande non l nan move zafè nan mayisad. Mwen grandi Mayisad. M al lekòl Ench. Mwen tounen Mayisad. Mwen vin delege an 1997. Mwen vin majistra an 2000. Mwen vin depite an 2006. Mwen vin senatè lodjou la a. Mwen kwè ke si mwen te yon asasen, mwen te yon mechan, yon kriminèl, yon vòlè jan Rony Celestin di l la, Mwen pa kwè popilasyon an t ap kanpe dèyè yon vòlè. M pa kwè sa. Menm si m te gen tout lajan, m pa kwè popilasyon an t ap mache dèyè yon vòlè. Yon moun ki san, konprann, yon moun nan eta Rony dekri m nan, m pa kwè sa t ap rive. Men tande, ban m di Rony laverite. Rony, w ap tande m la a. E mwen konnen w, pa twò lontan non men sa ka gen nenpòt 20 tan depi m konnen w. Vi w se fè move zafè depi w piti. E tout moun ki te konn disip ou, tout konn sa. Tout moun nèt ki t abitye avè w, yo konnen kilès ou ye. Mezanmi m ap di pou lasosyete a, e sa m ap di yo, se verite yo ye. Men 95 pousan sa Rony Celestin di de mwen yo, tout se manti. sof ke yo ta arete m met nan prizon an 2006, paske m te majistra kominal, m se lavalas, prezidan Aristide pran koudeta, ebyen moun ki te la yo pa t vle m kanpe. Yo goumen kont mwen anpil. E te gen yon strikti ki te met an plas, ni o nivo lapolis, yon pakèt, yon bann enstitisyon, pou ke lavalas sa yo fini ak sa. E depi yo arete yon moun lavalas, Li pa gen lòt chaj dakizasyon, se vòl veyikil, kidnapin, asasina, se te sa l te ye. Ebyen, mwen menm Wilo Jozèf, aprè tout tantativ pou asasinen m, sa pa t rive, ebyen, yo te boure m nan prizon pandan m t ap vin nan yon reyinyon avèk Evens Pòl Kaplim, ebyen, yo pran m. E se Bondye ki fè yo pa t asasinen m nan moman an, paske yo fè m fè plis ke inèdtan anba mòn kabrit. yap fè konplo toujou pou yo konn sa pou yo fè avèk mwen. Men Bondye pat dakò, yo te mennen m Kwadèboukè. Aprè sa yo mennen m nan dcpj. Enben, yo fè eleksyon an dè do m. Se gras a Evens Paul Kaplume ki fè yo pat detwi m. Ebyen, mwen te soti nan Penitansye Nasyonal, mwen te antre nan Chanm dè Depite. Mwen fè manda m. moun Mayisad, moun Plato Santral estime ke se pat move, enben yo te eli m senatè malgre tout barikad ki te gen anfas mwen, malgre tout sa nèg te defè kont mwen, sa pat rive. Mwen eli senatè. Malgre kèk ti kritik tou piti, mwen mwen fè twazan senatè, pase Prezidan Jovenel a ekip li te koupe manda nou, yo fè m fè twazan, men pandan twazan an, M aprann anpil e popilasyon an pa desi. Jodi a m ap klè pou sosyete a konnen e ke Rony Celestin jodi a tout moun ka poze kesyon poukisa Rony Celestin te rele Rony Celestin jodi a l rele Rony Apollon li rele Rony Apollon jodi a l rele Rony Celestin fò tout moun poze kesyon paske Rony te swadizan. ap travay yon kote nan palè, m pa konn kiyès ki te mete l, swa nan siye machin, oubyen m pa konnen nan sa l te ye nan palè. Misye vòlò yon pakèt machin, lè yo lage pou arete misye, misye mawon. Misye òganize l, li chanje non, li retire Apolon an, li mete Rony Celestin pou ta anpeche nèg yo repere l. Ki sa k rive? Vi misye se fè manti sou moun ak vòlè afè moun. Rony patisipe nan tout sa w konnen genyen de mal anndan menm masisi misye fè. Menm masisi misye fè. Misye fè tout sa w konnen k mal isi nèt nan peyi Dayiti. Blan an konnen, peyi a konnen Rony Celestin se yon dwòg dilè. Rony Celestin se nèg ki desann 2 avyon pa jou Labelonde sou Hinche ak Mayisad dèdo lakay mwen, ale Sen Michèl nan Savann nan. E l te gen kouvèti kèk gwo chèf tou ki te sipòte l e ki te bay misye BNC kòm kouvèti. BNC, se kòm se misye ki te prezidan konsèy la. Li deside pran volim lajan l lè l vle, senk, si milyon, di milyon, vent, se konsa l fè l pou fè kouvèti. Prezidan Jovenel Moïse te gen biznis a 2 a misye li bay misye bmpad li bay misye kontra asfat bagay gaz kote misye kanpe l di li fè 4 milyon dola ameriken pa mwa nan kòm benefis kòripsyon sou tout la liy prezidan te bay misye ladwàn gratis ti cheri se youn nan nèg ki te enpòte plis fè nan peyi a. Kontrebann jamè peye. Tout dwann Plato Santral se misye k kontwole sa. Li pase ak kontenè zam ni lè l vle e mesye ladwann konn a eseye tante l, li voye bakòp edmo li ay tire kraze brize, ladwann revoke moun transfere moun se sa misye fè pase pouvwa l nan men l. Jodi a, misye k ap di moun vòlè. Misye kap di sal vle de moun, politik la e bagay sal. Men mwen map di la verite. An 2003, Rony te rete nan yon ti kay, dèyè bim nan la, ki pat menm gen pòt, dèyè do bim nan, menm pòt li pat genyen. Mwen konn nan reyinyon avèk mesye yo, gen yon lòt moun mwen pa lonmen non l, yon ansyen senatè, m pa lonmen non l, ki konn la nan reyinyon yo, nan Meday restoran, sou Taba a. Se mwen ki konn peye manje. M pap fè repwòch non. Se mwen ki konn peye manje. E yo konn pran kòb nan menm ankò lè ya prale ok kidonk pou montre nou wi nan ki eta yo te ye wi jodia yo tèlman gran nèg yap diw 4 milyon dola ameriken se kaka aran jodia Rony Celeste achte tout Santiago pou li sendomeng tout Santiago sendomeng achte pa Rony Celeste Rony Celeste achte 5 elikoptè poul te lwe gouvènman ayisyen Santiago l achte yo. Chak elikoptè koute 2 milyon 500 mil dola meriken. Sendomeng. Mwen di byen, mwen presize, Santiago. Ou ni fè w mande w kote w jwenn lajan sa yo. Ou se bizisman, m pa gen pwoblèm non. Kote w jwenn lajan sa yo? Jodi a Rony gen plis lajan ke tout nèg nan peyi Dayiti. Men m ka konprann. Dwòg yo. Se Mayisad yo desann Dèdom nan la a. Pase nou nan limit Sen Rafayèl, Sen Michèl, e pi yon ench. E la yo desann. Tout lòt jou la m Marisa, 2 avyon ap desann bò nevè diswa atè a, m ap gade. Men jodi a Rony, si w ap pale de moun ki vòlè, fò w ta wont pale de sa. Ban m di nou, si gen 50 machin ki vòlè Sendomeng vin Ayiti, Rony vòlè 40 ladan. Se vi misye sa, vòlè machin, vin isi avè yo. Se vi misye sa. Vòlè menm. Se sa misye fè pou vi li. Mezanmi eskize m wi plato santral, eskize m peyi a wi, m pat vle fè sa. Gen de bagay m pat vle di. E lôt jou la gon machin yo vòlè sendomeng, yon 2022 yon toyota blan, li travèse tomasik, yo retire gps lan tomasik, I la, I nan men, I nan men yo. Fòk gen ankèt, si wap di moun vòlè, ou konnen m pa vòlè, ou konnen m pa konn vòlè, ou pa ka fè m sa. M ka konprann ou gen pwoblèm avèk, paske m di w gen moun ou konnen. Ou pè ok Ou fache ou pete kou ou ap voye moute wap fè manti sou mwen map di laverite sou ou tande wap fè manti sou mwen mwen map di laverite sou ou Rony tout moun nan plato a konnen w se zenglendo tout moun nan plato a konnen w se kriminèl ou ye Rony mwen ta renmen fanmiy Claudy Gassant ouvè yon ankèt sou asasina Claudy Gassant san pasyon pou wè si yo pap mare w Rony. nan lanmò Claudy Gassant. E wi lòt di sa wi. Lè m tonbe a m fini. Rony ou son kriminèl tout moun konnen. Ou te gen drapo w, ou gen kouvèti w, ou kouvri anba drapo w, pouvwa a pouvwa w, ou fè sa w vle, ou piye planifikasyon nèt ou pa kite 5 kòb nan planifikasyon, ou fè sa w vle, ou te gen konplis ou tou, ou fè sa w vle, nou vòlè tout sa k genyen, pèsonn pa ka di nou anyen. Fo pwojè, fo fim. Mwen m pa janm konnen m nan move zafè, nan fè fo pwojè. M pa janm konsa. Dayè menm ti frè m nan mwen te mete nan FAES, se ou ki te pwopoze yon moun. Rony pwopoze yon moun. Men prezidan Kantav alepòk ki prezidan sena a, se li ki te gen FAES. Misye di m li pi pre m ke Rony, li met ti frè m nan. E m pa t menm dakò pou l te revoke lòt ti nèg la, menl di te gon kontansye avèk ti nèg la moun ki te la wi misye konnen yo tap revokel misye dakò lale m pa janm fè moun abi m patap janm fè sa kidonk jodi a map klè a tout moun lè misye ap pale de lèt nominasyon pa okipe w gen moun ki nome gen setan uitan yo pa janm touche moun yo nome depi 2019. Gen nan yo poko janm pase jiska prezan. Se nòmal, si pa gen kòb, moun ka toujou pa pase. Ok. Se sak fè mwen menm gen de lè m konn mova moun yo, lè moun yo ap banm chalè m di moun yo tann. Tann finans ok, pase kòb yo difisil. Se konsa m ye. Ebyen jodi a, pou sosyete a ka konnen, Rony Celestin, vi li se fè krim, vi li se vòlè zafè moun. E pa janm gon zanmi ki zanmi misye ki kontinye avèl paske l toujou ba yo kou, li toujou detwi yo. E map klè avèw Rony pou sosyete a tandel. Rony te envitem poum tal nan kokayin avèl, mwen menm Willo Joseph ki di nou sa. Misye envitem pou nal nan kokayin. Li fèm vin wanament pou kokayin. Epi m vin bon m toujou gon longè davans sou tout moun. Mwen pat dakò. Malere w ananmit wi. Apre sa, m di bon m pa nan fè bagay avèk nèg. Talè w tande bagay pase mal se mwen k peye. Epi m pa al a misye. M pa antre nan bagay la. Tèlman misye se sa l fè pou vi li. Jodi a w ap pale di w pa konn desann avyon. Boni, atche, yo te sezi kay ou a Tomasen. Se pou dwòg yo te sezi kay la Tomasen. E si e pat Jovenel, ki te entèveni edo edo w Rony ou pa tap ou tap gen pwoblèm pou kokayin Rony nèg konal moun sa yo ki te sezi kay ou a ou pa ka fèm sa Rony jis kote map pale avè w la a se kalasous lakay ou menm chen paka mache la gon rivyè la depi w tande lapli tonbe pwoblèm pandan se tan ou milyadè ou milyonè ou depase lèbòn fè yon bagay lakay ou menn ou salòp twòp menn kidonk mwen menm map di nou sa a tout kouvèti Rony te genyen yo se pou l blanchi kòb la BNC, Kouvèti. Ona, Kouvèti. Jovenel te ba li tout baay gaz la, asfalt lan, kote l di fè 4 milyon dola meriken pa mwa, ok, benefis wi. Kidonk, se pou kouvèti. Se pou yo ka kontinye desann avyon yo, fè zafè yo. Mwen m pa p antre nan twòp lojik ou. Men mwen, ou konnen ou pa ka fè m yon mèd. Ou mèt tande w ap pale radòt la, pale radòt bay presyon nan ou menm. Ou konnen si w fè m yon bagay mal, m ap fout debake lakay w, m ale pran w anndan kay ou. Ou konnen byen mwen m pa nan tolerans avè sanzave. Depi yon nèg ou pèdi wòl ou, mwen m ka debake anndan kay w m ale chache w. Konprann ou gen pil sekirite, kontinye ranse tande. Konnen mwen m konn jwa moun. Vakabon. Zenglendo. Kidonk, m ap klè avè nou, Wilo Jozèf pa janm patisipe nan bagay sal. Dayè mwen menm m pa yon nèg ki gen anpil zanmi. Kote w wè m ye la, m pa gen anpil zanmi. E depi yon nèg nan bagay sal, ou p ap twouve m avè w. Okontrè, m ap di w kite sa. M ap di w se pa byen. Men, akonpaye w jamè. Kidonk, pou moun k ap tande, k ap suiv yo, m ap di nou, sa nou tande de mwen yo, se pa sa. Politik ann Ayiti, depi w tande w ladan l, moun di sa yo vle de ou. Men mwen, sa m di de Rony Celestin yo la a, oke, li ekri nwa su blan. Son idyo ki pa menm ka ekri non l. Idyo te nan inivèsite, mande ki kote, kote li te lekòl, ou pa konnen. Lòt lè l ap pale, ou pa wè, li pa konn, gade, menm doktora li pa ka di non. Swiv pou wè. E m voye moun edike ou te lekòl. Kidonk, m vle. Tout moun konprann e ke yon nèg ka gen lajan men w pa gran nèg. Mwen m se yon gran nèg mwen ye. Mwen se yon grantòm pase m toujou fyè de mwen. M pa bezwen sekirite pou m mache pase m pa anmerde pèsonn. M pa foure men m nan makouti pèsonn. M pa anmède pèsonn. Lajenès peyi Dayiti an difikilte. Mwen toujou vle ede. Mwen ta renmen fè tout sakrifis ki genyen pou m ede. Pase m pa ka gade peyi m k ap plonje konsa. E jan w wè Dieudonné Larose di a, ou se milyonè, sa w fè ak lajan w? Ki moun ou ede ak lajan w? Ki sa w fè nan seksyon kominal lakay ou? Ki sa w fè nan depatman kote w rete a? Ki sa w fè pou moun ki nan anviwonnman w? W ap fè richès. Tan an pa long, tande Rony, tan an pa long. Se yon kesyon de lè k ap konte. Ou tande Rony? Pou w al rann kont de tout sa ou fè de mal. Se yon kesyon de lè k ap konte. Rony, ou wè tout konbinezon k fèt pou nou te rete nan Sena an janvye a, pa gen pwoblèm, nou rete. Ou gen yon kouvèti. Men, dezyèm lan di janvye ap rive. Janvye ap rive kanmenm wi. Ou mèt fè sa ou vle, l ap rive. Ou te gen tan mawon pandan ou konnen ou pa t ap rete nan Sena a. Men, janvye ap rive kanmenm. Tout moun ap wè bagay klè. Y ap wè bagay a klè wi. Paske ou deside. Pou voye moute fè manti sou yon bann moun pou granmesi, pandan se tan tout moun konn sa m ye, sa pèsonaj lan ye. Mwen se nèg k ap bay sa m pa genyen. Mwen se nèg ki ka retire pantalon m, m fè yon moun kado l si m wè l toutouni. Mwen m ret toutouni. Se konsa Willow fonksyone. Kidonk yon nèg konsa pa ka mechan. Yon nèg konsa pa ka vòlè afè moun. Pase m toujou pa dakò. Men ou menm Rony. Ou menm, sosyete a konnen w byen. Rony, sosyete a konnen w byen kòm yon gwo kriminèl, kòm yon moun ki danjre. E Rony, blan ap rive sou ou to ou ta. Paske an Ayiti, gen anpil bagay, menm si yo atake w, gen gwo lajan, gen politik, ou gen dwa epanye. Men blan gen tout afè w. Rony, filati a fèt sou ou. Gen yon transpondè sou ou Rony. Tout kote dwòg yo rive Sendomeng, M pa byn lonmen non kote l ale a tout la oni yo konn afè w tande frè m antouka moun ki konn vòlè yo se ou ou chanje non paske w twò vòlè mwen di w si gen 50 machin ki vòlè sendomeng oni vòlè 40 ladan e son gwo rezo kidonk banm on ti vag tande freo paske ou fè m pale aswè a m pa tap pale franchman m pa tap pale men ou anmède m twòp. Ou anmède m twòp menn. Ou fè konplo a Jovenel pou detwi m. M pa di w anyen. E Rony, m ap di w yon gwo bagay. Rony, ou se yon nan nèg ki bay lajan pou touye Jovenel. Ou pa konn sa? Di m manti si m fè manti. Ou se yon nan nèg ki bay kòb pou touye Jovenel. E richès Jovenel yo ret nan men w. Paske se ansanm nou t ap fè bagay yo. Rony fè espò w. Se la m ye. M pa pale afè moun. Men m konn tout bagay. Men mwen m pa janm nan kontrebann. M pa fè biznis. M pa fè biznis mwen menm. Kote mwen konte bann nan. M gentan fè kay mwen, m achte fèm sou fontyè a, m fè kay mwen. Men, Rony, nan ki biznis mwen ye? Kisa w konnen m fè kòm biznis? Se ou k fè tout bagay nèt. Se ou k fè tout kontrebann ki genyen. Se ou k pa janm peye seng kòb ladwann. Tout bagay nan men w. Se ou k ap fout desann kokayin toupatou, pase pa Wananment, pase pa Tilori, pase pa Saltadè, pase pa Bogbanik. Se ou menm sèlman ki fè yo. Tout moun konnen ou pa kab fè sa menn. Antouka frèm ou fèm pale aswè a m pat deside pale. Antouka frèm mwen menm ou wè la a pa atakem tande chief paske lap fatal pou ou tande ti bwa zenglendo ke vous êtes.